Zanmim yo bondye beni nou koman nou ye nou bya bondye san jezi kouvri nou koman nou ye nou anfom nou bya bondye san jezi kouvri nou tout zanmim yo e madan maye mesye maye manm legliz sèvitè bondye tout sa kap sèvi bondye vre ki gen lafwa kap sèvi bondye tout bon vre ki gen ki gen lanmou pou bondye ki gen lanmou Pou lavi a, paske n ap viv lontan kounye a, se nou menm pou kontwole tan an, se nou menm pou kontwole leve nou, e nou menm pou kontwole vi prive nou, vi mezon nou. Afè se pa sèl nou nou menm ki gen pwoblèm, men tout moun. Epi si w yon mesye mayoyo tou w ap vin gen pwoblèm nan mezon. Epi si Bondye w ap sèvi, fò w pran ka l pou w wè kote w ap rive. Men fò nou gen pasyans pou nou fini kay Bondye. Jezi li menm li te. Li te rete matrete sou lakwa, li te ki fiyèl pou nou, li te leve byen vivan pou te ba nou lavi, pou te ba nou fòs, pou te ba nou kouraj. Tout sa nou fè, li kenbe pou l pran l pou nou. Tout peche nou fè, li la lap kenbe l pou nou. Men konsa tou nou fò nou pran fiyèl pou nou, fò nou pran kè pou nou kenbe tout sa lap fè e tout sa l te fè pou nou pran yo tou. Pase kay Bondye se la k gen lanmou. Se la k gen lanmou, se la k gen lavi. Pa gen lòt kote pou n ale, kay Bondye ki gen tout sa nou merite, tout sa nou bezwen. E m ap di nou sa, e pa tankou, e pa tankou se lè nou gen bèl, bèl woto, bèl kay, bèl machin, se lè sa pou nou santi nou pi byen. Se lè nou santi nou pi byen, lè nou kay Bondye. Gen anpil moun ki gen lajan e pa moun sa yo kap rive nan pòt syèl la. E sa ki gran nèg yo, yo konnen lajan e lajan k syèl pou yo, se lajan k Bondye pou yo. Men pou nou menm kap sèvi Bondye konn sak rele Bondye, nou konnen se ladann l pou nou fini, se kay Bondye pou nou fini, se kay Bondye pou nou ye, pou nou sèvi Bondye a la fwa ak kè kontan. Pase Bondye, li te, Jezi te mouri sou lakwa, li te sakrifye l pou nou. Yo maltrete l pou l ban nou lavis. E pa li menm pou nou pase pou nou al jwenn kay, pou nou al jwenn Bondye. Pase se li menm pou nou pase pou nou al jwenn kay Papa a. Pase se li menm ki pou pase pa eprèv pou l mennen nou kay Papa a. Men fò nou gen kè, fò nou gen pasyans. Nan tout sa n ap fè fò nou gen pasyans pou nou rive kote nou prale a. Senyè a gran, li gran pisan, li gen pouvwa lan syèl la. Pa gen sa Bondye pap fè pou nou. Tout sa nou bezwen, tout sa nou merite. Fò nou pran ajenou nou pou di Bondye, pi bon zanmi nou se li menm, li pap janm kite nou. Madanm te mèt kite nou. Mari te mèt kite nou. Yo te mèt vire do yo ale. Fanmi, manman te mèt kite nou. Nan mezon nou, nou se la pou kont nou. Pran ajenou nou pou Bondye. Bondye toujou la lap pwoteje nou li pap janm kite okenn malè rive nou mwen kap di nou sa mwen se yon chat yon chat blan ki tou ki zanmim e lèm pala li chita ansanm avèm lèm sot nan travay e lim tou rantre nan mezonm m pa gen moun pou pase bò kotem se sèl Bondye avè yon chat mwen tou mwen pase kote yo ye mwen Mèt yo pa pase bò kotem pa jwenn yon moun pase bò kotem mwen mpase kote yo ye mwen mpase epa bon mpbon pase yo epa bon yo bon pasem tou mpase bò kote yo men Bondye wè kè mwen mtoujou pase bò kote yo msale yo msale yo byen a Bondye pase mpa se yon kote map sèvi men Bondye wè kè mwen Bondye wè se li map sèvi mpase par eprèv lap pase par eprèv pou wè kotem ye Men Bondye konn tout bagay, li pap janm kite m soufri, map toujou pase bò kote l, map pase bò kote fanmi yo, sa ki pa pase bò kote m, map pase bò kote yo, men a glwa pou Bondye. M mèt te mal ap mal viv, m te mal rete nan yon mezon ki mèl ki pou prèske pou kraze, m pa viv pou lòm, m pa viv pou lòm, se pou Bondye m ye. Lè w nan pwoblèm ou pap jwenn anken moun pase e ou pap jwenn nan moun anken moun ede w, sèl Jezi kap ede w. Tout sa w mande Senyè a kap ba ou l. Ou mèt ou wè lòm li menm li se pase lap pase wè w kòman w dòmi kòman w leve pou l pase w pale w mal men Senyè a non Senyè pa pale w mal Senyè a li gen pasyans pou l ede w pou leve w byen pou leve w pou w avanse pi devan nou mèt wè pa janm kouri pou rive pi vit pa janm kouri pou rive pi vit tout bagay se dousman Tout bagay dousman, pa kouri. Lè nou kouri nou pap rive pi vit. Se dousman pou nou fè tout bagay, dousman pou nou rive pi byen. Pase gen anpil reprèv, tout lè ou vle kouri pou rive pou gen bèl kay, pou gen bèl woto, wap kouri, wap tchye tèt ou pou rive pi byen, pou rive pi vit, ou pap janm rive. Tout bagay dousman, dousman pou rive dousman. Pou fè tout bagay dousman pou rive pi byen. Priye Bondye, pran ajenou, priye Bondye, epi bagay yo ap rive pi byen. Men si w ap kouri pou rive pi vit, ou pap janm ka rive. Zanmi m yo, sèvitè Bondye, manm legliz, tout sa k ap sèvi Bondye ak tout lafwa. Gen anpil moun k ap soufri paske yo menm vle soufri. Pase yo pa kon konprann dirije lavi yo, dirije konsyans yo, pou yo pran pou yo pou yo ka avanse pi devan. E pa kouri pou kouri pou rive pi de pou kouri pou rive pi vit. Fò tout bagay fò yo gen dousman. E tankou si w ap travay, w ap touche 500 goud pa jou, E 500 goud pa jou ou konnen kiyan pou retire kòb di, kiyan pou retire kòb manje, pou retire kòb kay ladann. Men fòk ou gen pasyans. E pa sèl ou an ni pran ni pouw gate 500 goud nan sèl kou. Fòk gen pasyans nan lavi a. Nan tout sa ou fè ou gen pasyans. E pa sèl menm jou a ou vle rive pi vit. E pa sèl jou a ou vle rive pi vit. Tout bagay ye dousman. Afè se yon pil gran nèg ou wè se yon gran nèg rive ou wè yon gran nèg rive lwen li leve atè a ou wè l leve ou wè l jodi a li gen yon bèl machin li gen yon bèl kay li gen pasyans pou l rive e di goud la yon di goud di goud ki fè l rive pi lwen di goud chak di goud la ba l yon goud li pran goud sa mete l nan yon kote l ap repoze l yon kote chak goud li fè l mete l nan bank li mete l yon kote l ap leve atè a. Sa good li fè. Men sou pon wap gaspiyel. Ou pa janm wap koute moun. Lot moun kap abiye byen chè. M pa di ou pa abiye chè non. Wap koute moun kap abiye chè, ou wè moun sa abiye byen chè, men wal koute sa w touche a, ou pranl wal gate a te bel bagay. Si lot bò, pou w ka rive pi lwen, pou w ka montre ou byen abiye tou. Men si w gade sou moun ou pap janm anyen. Men se se ou menm pou kontwole vi ou, se ou menm pou kontwole Kontwole vi ou, lespri ou. Epi met Bondye nan afè ou, tout sa wap fè met Bondye ladan epi wap wè tout bagay ap soti byen. Men si wap motfoke tèt ou, wap bay tèt ou pwoblèm. Wap bay tèt ou pwoblèm, wap janm anyen. Wap janm anyen non, pase se lapriyè met ajenou epi wap bay Bondye glwa epi bagay ap soti byen. Tout sa menm yo. Tout sa ka Africa. E Haiti. Priye Bondye. Bondye ap leve nou ate. Bondye ap voye yon pep. Yon pep. Epecial pou Haiti. Yon pep pou epecial pou Haiti. E m konnen Bondye ap leve Haiti kanmenm. E m konnen Bondye ap leve Haiti kanmenm. Haiti met ap soufri. Men gon jou. Bondye ap leve Ayiti kanmenm. Bonjour Bondye ap leve Ayiti kanmenm. Pa dekouraje, pa dekouraje. Tout sèvitè Bondye, manm legliz, manm legliz, met sou ajenou, sèvant Bondye, met ajenou priye Bondye. Pa janm manke pou Ayiti. Toujou mete Ayiti devan nan lapriyè. Paske m konnen Ayiti Gon jou Bondye gen pou l touk Ayiti. Gon gon jou nou menm Ayiti yo, tout manm legliz Ayiti k ap sèvi Bondye pa dekouraje tou, kanpe sou lapriyè. E m konnen Bondye gon gon gon don pou Ayiti. Gon gon pwojè pou Ayiti. E m konnen Ayiti ap leve kanmenm. E m konnen Ayiti ap leve kanmenm M konnen Ayiti ap leve kanmenm e nap leve kanmenm o non de Jezi. E pa dekouraje. Pa dekouraje nan tout sa nap fè. Pa gen lòt ankò ki enpòtan nan lavi a. Se sèl Jezi ki konnen tout sa nou merite, tout sa nou bezwen. Pa kite okenn bagay kap fè lespri nou an anbake. Satan li menm li kontan tout sa nap nou fè lespri nou anbake li kontan poul ka jwenn pòt poul antre men si nou bay Bondye afè nou met Bondye nan tout sa nap fè bay yon bagay tout bagay ap soti byen e Bondye a gran li gran pisan li gen pouvwa e Bondye a se li ki fè nou se li ki konnen tout sa nou merite sa nou bezwen e janm te ka di nou pa dekouraje pa dekouraje a lavi a pa dekouraje tout e e e an Frans, Etazini. E africa e chili brezil tout zanmim yo e apresye mwen voye kontak pou pawòl yo se sa nou vle di sak konprann ki kwè nan bondye ki kwè nan bondye tout bon vre e met bondye nan afè nou tout sa nap fè. Ke Bondye beni nou. Ke san Jezi kouvri nou. San Jezi kouvri nou. San Jezi kouvri nou e Bondye beni nou. Ret la Bondye e Bondye beni nou. San Jezi kouvri nou. Ret la Bondye. San Jezi kouvri nou. Ret la Bondye.